Rezo a jis kale. Se yon moun ki kale rezo an de preferans. Non, sa e klè. Donk, La Planta a se moun tout moun, men misye fè chwa de moun ki ka zanmi l, de moun ki pa ka zanmi l. Non, non, non.
Sa te gad yon karaktè. Sa trè enpòtan. Non, sa li a pa sòt la.
Sa pa gen asòti la nan sa.
E mwen aprann respekte l, m aprann konprann li, m aprann pou m fè wout ansanm avè l. E lyen mwen avè w deranje anpil moun? Anpil. San pou san.
Anpil. e ke yo pa ka ranje. Men yo yo prè pou yo deranje. Yo pa ka deranje.
Yo pa ka deranje. Lè yo deranje lan pase.
Wi, wi se fini.
Paske de moman ki pli difisil kote ke te kapab gen gran diferans jodi an e alye se pa sikonstans. Se pa sikonstans ki fè ke mwen avèk Laplanta gen gen lyen oubyen nou se de alye. Non sèlman nou gen amitye an, nou gen lanmou an, men ke se yon bagay ki. Byen kalkile. Byen kalkile. Bon kalkile. Byen monte. Byen monte.
E Morvan, anpil moun kòmsi finalman pa konprann ke ou se zanmi e su m, ou se frè m, ou se ti frè m, nou mwen gen mwen gen lyen e aprann pou ke lyen sa li menm li kon li Klè. li M pa m pase lakay ou pou m desann lakay mwen. E se te yon moman trè difisil. Yon moman difisil. Dènyè fwa e e Morvan vizite mwen nan nan Dior sa e se t yon sipriz, m te konnen. Rèk lè. M te konnen. de. Mwen pa t konn dat, m pa t konn jou, m pa t konn lè. M pa t ensiste pou m te konnen.
M toujou di yo sa m gen pou m pase nan cho a. Paske Morvan plis ekspoze ke nou parapò avèk pozisyon n nan travay li. Donk m pa t bezwen konn kilè l ap vini, tou selman m di pòt lan ouvè. M ba misye yon kap, m di misye pase l lè li di l di l. Efektivman l pase.

fè respè nou paske gen bagay si nou fè e pa nou kap pran frap se mwen ki pral pran frap la Dieuza ou wè jou jou wè akize misye pou 8 dola ameriken an misye genyen pewòl lap fè sou santye 1 milyon 200 mil goud non non non non ee freo la yn semèn aprè e tout moun te vin wè rann yo kont ke se te yon yon kont a rann ke li te ye pa rapò avèk Morvan pozisyon misye donk frè a gran frè ap peye donk m aprann. e konprann fanmi an e mwen rankontre plizyè nan nou nan Florid e mèt Morvan tou son moun ke m aprann e gentleman flannè menm si nèg sa yo manke flannè but ekoute nou ka jere sa
Galen di fò Dadou bay kou a kanmenm
Lafonta, ah Abiman sa yo menm tankou tankou arab ki debake nan radyo BBJ entènasyonal kòmsi èske èske w te rezide Dubaï kèlke kèlke zane. Monchè monchè m t al Dubaï m rive Dubaï m achte 3 charbon lè lè m di sa nèg yo panse blag m ap fè m gen 3 charbon vre m gen l vre m gen charbon a vre men gen anpil nèg ou wè kounye a k ap mare tèt yo se mwen y ap kopye w ap pran rigolo w ap pran vag lavi.

Yo gen anpil travay pou yo fè. Non e m gen bezwen. Bay frè nou a se nan wou l ye. M gen bezwen w li pou sa. Dadou menm jan yo toujou di nou le pè. De le pè nou ye. Nou dakò sa. Men anpil. Pè veve. Pè veve pè pè da.
Pè da. Men anpil nèg ap di nou le pè a. Kwè m si w vle m ap menm fè 5 an. Y ap tiye yo. Y ap gen de tiye yo nan vòlò. Y ap gen de tiye yo nan manyen timoun. Nan manyen fanm mal.

epi li vle kite chemen an li panse se rayi ou rayi l kitel al kase dan l youn nan bagay ki tankou bagay mimi an e pandan m di a mimi m kriye wi m pa janm kriye non m fè m fè jounen plizyè jou pandan yon semèn map travay map kondwi map kriye wi sou volan son bagay ki sansib map kriye kòmsi kòmsi pou wè efò m fè sakrifis m fè pou pitit laplanta pral mande moun dòmi frekasite menn. Nou pa janm gen kay? Non, sa frekansite. Non, non, ekoute.
Non, kounye a, li vin konprann ke bon wi, fò l te fè eksperyans lan pou l te viv li. Men pou mwen se derespektan. Paske m fè efò a deja, menm jan paran m fè efò a pou mwen deja. Sa k ap vin dèyè yo, m fè lòt efò, m pousuiv efò a. Kòm li fè eksperyans li. Jodi an, ou wè gen moun k ap derespekte timoun nan, e li k chwazi l, fò l viv li. Non, non, non. M kontan m wè lanmou an bèl mwen menm kounye a. Non. Kounye a, s on lòt bagay.
Non, s on pitit damou. Laplande, kòman w santi w lò? Leur ke wap pitit fou nan nivo l ye a epi e manman w lanmou wap bay manman w manman w trè jèn. Mwen manman m jèn anpil. Monchè si m te konnen e konsa lanmou an tap ye m tap fè yon ti tann Biami pase Bian koute m twòp kòb. Bianmimi an pa bon pou mwen menm. Bagay yo sanble yon kouto chèv. Apa!
Ohh! Depi fi an di w li razè. Wi lel diw razèl li jwenn kòb la vre wi. Epi moman vin jwe avantaj li paske gen zèl gen kachap pa gen kesyon ret tann mwen sa ka rive ke ou fè 3 zè tan ou poko rive donk li otomatik se pase sou zèl lan. Epi si l konn se son lanmou otomatik son lanmou natirèl.

Poukisa se sal vle kel viv lavi l m pa paske li gen vi pal m gen vi pam mwen viv pam nan map viv li m pa m klè sou sa moun pa detounem sou lavi map viv lavi m jeneralman paran paran ou viv lavi w jeneralman paran ayisyen nou toujou ape panse ke nou ka fè desten e timoun yo pa egzanp nou toujou di timoun nan ke gon gon laj ke l pa kapab renmen oubyen l paka li paka si li paka sa donk. e lè timoun nan gentan nan 20, 22 and up, donk li pral, Granmoun li ye. gon, gon nesesite ke l bezwen. Wi. Gon, gon, gon bezwen ke l genyen. Donk gen yon mennaj pa vle di ke se fini. Donk li ka gen mennaj, sa ki fè l chwa. Donk mwen menm premye pitit mwen se fi. Jodi an li gen 24 an. Donk gon lyen ke nou genyen. Gon rapò. Gen, gen dè diskisyon ke nou fè l. Wi. Gon prekosyon ke m mande l. Yeah. Gen dè chwa ke m di l. Ou bal konsèy pou ou pa ka enpozel anyen. M pa enpozel. Ou pa kapab.
E jiskaske li konprann ke kisa ke l pral desideman vle fè. Donk sa yo se e nou pa pral tann se lè timoun nan pral gen 44 an pou nou di l ke e lè l fin fè yon mastè e lè sa nou pral di pou l marye, pou l gen pitit. Li ka fè chwa l. Dayè mond lan chanje e gen dè chwa kounye a ki parèy, gen dè chwa ki e ki ki ke jan nou di fanm gason, gen gason gen fanm fanm. Donk tout sa yo donk se.

Lèsa tann dat misye t nan ki bay ki bay kado a tout moun ke wap resevwa la.
Epa tout moun nou 2 a nou 2 a e fan nou 2 a liye konprann li rete nan riv sud. Malgre sa mabou debake li di kel pote 2 kado la 2 kado a non sèlman pou dadou di wayès Menl pote yon lot kado pou Lavlanda.
Mabou nou salye w anpil lanmou anpil respè pou ou sak fè w chwazi pote kado pou tou lè 2 envite BBJ entènasyonal yo sèm. Ok avan m komanse map di Dadou se moun bò lakay mwen m se ti moun kwadèboukè m gen anpil respè pou Dadou m se ti moun lasè Dadou sòti galè galè pòtplanch e ui mwen. Teknisyen m pa wè kamera non sou sou ok kounya m wè l kounya m wè l ya mabou mabou boutik.
Dadou se tankou yon fanmi m konsidere l mwen toujou branche Dadou chak jou menm lè m Dadou dirèk m pa gentan tande l lè m sot travay oubyen m ap fon aktivite mwen nan atelye m tande Dadou sa se afè pa m sa se lakay se lakay lakay se lakay wi lakay se lakay.
Epi Laplanta, depi an 2014 m kòmanse swiv Laplanta. M te trè trè jèn, epi tout istwa Laplanta mwen konnen yo pa kè. Gen de bagay li di, li pa menm rann kont mwen menm mwen kenbe yo. Epi kado ke m pote, mwen mwen sezi okazyon a pou m pote kado a. Ou t ap pale Mapou fè kado.
E e e fò fò nou kamera sou sa wi pou nou fè kado. Met kamera sou Mapou. Mapou pa gen kado.
Wi mwen sezi okazyon a pou m pote kado a. Sa yo rele kado. Mapou pa parèt. Men. Mpa santi map ri byen parèt. Sa pou mimi wi. Wi se pou mimi paske mwen vle w konnen tout kado yo gon istwa kache ki dèyè yo mwen pa just fè yo konsa mwen chwazi kòm sa non se yon bagay ki byen planifye epi gon istwa paske mwen sonje mimi tap di nan yon live gade map gradye kounya papam pa la poul sipòtem wi papam pa la poul sipòtem epi male sou paj mimi a mwen pran foto gradyasyon mimi a epi mwen fè jès la Epi mwen di map bay laplanta l. Mwen konnen lòt kado yo laplanta gendwa pa renmen l, men atlis mwen konnen foto pitit li pou Mimi lap renmen l. Paske Mimi koute chè pou li.
Ou wè jan laplanta epa ti kado. Mesye voye kamera voye l voye l sou kamera voye l voye l.

Ou pa renmen os tankou anime show ou timid epi lè nap gade w nou wè trè alèz nou trè alèz se poukèt sa mwen fè tas la avèk foto a epi mwen mete a wè os forever.

Ki gen di yo sa donk se ou kap prezante l se ou kap prezante l e. Wè kòm mwen te di deja dadou se lakay se lakay se yè m wè flyers la epi mwen di mwen rele gran frè m Morvan son gran frè depi lè l kòmanse cho a bon anfen brèf mwen te rele Morvan paske sa l gen de istwa l ap di oparavan m pat kwè nan li ki se istwa ke mwen menm mwen veki pwòch mwen menm papa m epi Morvan te pale de li epi depi lè sa mwen rele Morvan mwen di Morvan ou son frè pou mwen paske Menm lè w te kòmanse show a tout moun ap pale de ou Piske ou ka mete istwa pwòp papa m, pwòp moun ke m konnen e sa w di a se tankou w t ap viv li Ou se afè pa m, m ap swiv ou epi depi lè sa nou devlope yon amitye an tout gran frè e ti frè Anpil respè Epi an pasan sa k fè ankò alye nou tankou relasyon nou vin ranfòse Lè m te piti m te Ayiti mwen te lekòl Gowon Lè m vin konnen Nan lekòl frè m Wi Gran frè Morvan di Waww sa la non se pa rate la e pou nou zanmi pou lavi paske m sonje youn nan fraz mwen te di frè Morvan nan frè Morvan nan se yon nèg tankou Laplanta ki toujou you know sexy tou sa epi yon vandredi yon vandredi lè l te vin lekòl la mwen di l konsa you look you look cute handsome something like that. today epi li li gadem li di not today always m toujou sonje sa you know epi lèm konnen se frè Morvan m di non Morvan nou se zanmi ou se gran frè mwen Exactement Directeur Morvan men men love la al jwenn ou kote ou ye a frèm. Poum tounen sou Dadou di yo sa Bèl jès wi ki fèt la a wi. Oh oui. Poum tounen sou Dadou di yo sa Dadou di yo sa m toujou ap gadel Jacques yo m te dil la se moun bò lakay mwen yo toujou di konsa yon pwofèt pa yo pa onorel nan pwòp patril nou menm nou dwe chanje bagay yo Ou konprann lè yon moun ap fè yon bagay positif li soti bò lakay ou tankou Wyclef Jean ki soti bò lakay nou you know menm lè moun nan pa bon men toujou bay moun nan valè toujou sipòte moun nan ou konprann se pa nou pou ap kraze moun nan ou konprann mwen di non yo nèg la se moun lakay mwen se youn kore lòt se Dadou l ye epi ti John koupe lage l epi Dadou la m chwazi fè sa yo m pote pou Dadou pou m di l kontinye travay la nou renmen sa w ap fè epi lasè kanpe avè w.

Non e non bel bagay mwen trè eme epi se ti john koupe sa lage sa wè sa sa pral sou paj di yo sa cho e li pral prezante anko mesye m pap ban nou manti sèl regrè m genyen se ke teriel telus pase la m pa gen imaj teriel pou l al avèl sèm ou wè mwen menm non non non non non teriel vin la e lin ki te sipoze pot kado pou teriel. Atansyon. Gade, gade. Non, sa se angajman la planta. On lòt pawòl wap pale la.
Desalin.
Hein? Nan zen w vle mete m Dadou? Dadou, nan zen w vle mete m? E, te, Tete vin la, ou konn Tete se zanmi m tou. Tete vin la, Lynn te sipoze pot kado pou Tete la. Wa, wa, wa! Mesye, wa fò m mesye!

Ou pap peye yon dola vre tout sa ou ban mwen ou sou paj mwen. Mesye san gaggy wewe mesye fò nou pa fè sa. Gaggy an ti frè nou nou vre tout bagay ban mwen poste ou pa gen yon dola wap peye paske ou banm respè a fòm bawol back ou pa koko 1804 e ki bay ki wewe on pakèt kòb ki kase ponyèt li
men sa yo kòmansman wi sa yo kòmansman wi. Gen lòt bagay kap vini toujou. Gen bagay kap vini bya. Mesye nou pral wè nou pral wè vye. Kòman nèg fè pran ti kòb sa sèlman pou fè 2 zèd tan on minit ap pale avèk on moun pou ti lajan rès sa poukisa epi epa moun ki like dis m panse se pa m panse se pa fwa nan kominote a vrèman m panse se pa pri an e se se jan ke yo jere.